Yo pa respekte la sosyete yo. Mwen fè chèf pou yo. M pa pral fè chèf pou nèg sa yo ankò. M ap kite travay isit. Ayè nèg yo frekan nan zòn isit. Bon mwen menm, m pa ka achte tout tè m konsa. Lè papa m mouri ki de pou mwen, yo pase yo, yo vle pran yo. M ap kite zòn nan. Map kite zòn nan paske yo frekan Mare bèt mare bèt nan tout katye a mare bèt nan tout zòn nan Mwen pral pote yo kote Aris la anba Mwen pral pote Aris plent M konn Aris son sitirèl li ye Papa l te yon bon moun Papa l te yon bon moun men Aris pap fè travay yo menm Aris pap fè travay li menm Bon mwen la Bay fè mi bay fè ou fè mi wòch la la men nèg yo pran tè Mwen menm an verite isi Map rive isi M pa bay nan king chèf malpwopte chèf nan zòn ankò Gen pou kite isi. Kite m kite isit. Baya kite wap mouri kite kout pye sa wè map wè machan babouch a nèg yo anba. Rete wè isi e mwen kap kite map mouri anvan m kite isi map kase bwa ou nèg.

Bon ki te frekan isi a. Anmwey kote ti andre a anba may pote plent a ou. Bon lakay la gen boul karo nan savann nan mwen mete nan kapti. Y'a konn son y'a konn son bagay. Borik. Bouro. Gade. Pa ban nou madichon tande. Kote nou ye a. Ti sè ou frekan e kote majis la majis la toujou nan te ok sa kap fèt la majis la avozòt monchè byen kontan paske mwen la majis la. Monchè, nan zòn nan la gen gwo dezòd k ap fèt. Se malgre ki tip de moun mwen te ye, se yon moun trè edike, ki fè yo te ban mwen nan plas chèf la pou m fè kaptè nan zòn nan. Pou m fè kaptè. Men nèg sa yo gou mòt. Depi yo wè m nan zòn nan, yo se bourik, bourik. Mwen menm, m pa tande ki moun M pa tande ki moun ak pa ki moun. Pandan map pase anwo a la. Kote ou konn gen wap met tè sa ou dosye sa menm gen pou vin ak dosye sa nan menw paske papye tè sa la tou sa son lòt dosye apa map vin sou dosye sa. E ou tout tèt nan zòn nan nèt ou pa pè. Monchè ou konnen ki nèg nou ye se grandon zòn nan. Grandon zòn nan granpa moun ki gen tout tèyo men asasen vle pran tèyo nan man nou nou gen poun vin yo men se vwa la kounya map poto plent pou nèg sa yo anba. ki rete bourik depi map pase anba bourik bourik. Gen koman yap diw bourik la e ou menm sak te voye w nan bourik a moun yo menm. Monchè majis non wap mal pale majis epa epa sa non sike nou la frè nou la nou la nou la ok bon lage zòn nan wi monchè eeyy nap fon pale la konpè sike bourik la kanpe nan manjè jaden moun yo m aretey. Mennen nan kapti anlè a. Depi yo wè m bourik bourik. A yo di kèm gen timoun kap grandi nan zòn nan bagay epi yo ka konn se vòlò m vòlò ou bourik la ou byen lòt bagay. Se ou menm la ou rele bourik la? Kòman bourik la? Majis ou wè defon lan la. Ou wè gwo son bourik la nan lari a wi. Majis se anba rizib wap pase m majis? Non non non kòmandan bon. Gwo son bourik la wi. Se anba rizib wap pase m nan zòn nan paske. Mèt mèt bon bon mèt mèt mèt.

Kabrit tout jounen. Kounya la e se ouk chef la kou.
M'en la viktwa gon bourik ki lage. M'ale m'pran bourik la mete nan kapti a anlè a. Men pandan m'ke bèy la. Men se bèy yo k metem chef nan zòn nan paske yo konnen son nèg ki trè edike ki trè fòmèl. Natirèleman. Kounya m'pran bourik la m'mennen anlè nan kapti anlè a. Kounye a epi yo wèm sa vle di timoun yo gon frekan.

Mpa ka pran tanm poum ta vin pran dwèt an poum wote mesye map di nou sa byen nou konnen mwen pita siriyis gran don nan zòn nan nou konnen mwen mpa malere non nou konn sa pa gen pwoblèm nou konn sa menm si wèm chèn malgrem renmen leta ankò nèg yo pranm kòm yon nèg ki